Alfa et l'omega pac e Jodi an wap fon ti prezante ou bay moun yo di yo kiyès kap pale an epi poun kapab fè kontinite entèvyou an Kòman ou kòman ou rele? Ok mwen se mesye Frito Jean Pierre Ok Ok Ou se responsab e pac la? Simitye la Alfa et l'omega pac Yap.
Ok e koman koman e zòn bò isi an rele koman sa fonksyone zòn bò isi an. Bò isi an se bosye.
Bosye zòn bèlvi lamontay. Bèlvi lamontay katriyèm seksyon. Ok fon ti pale nou de pak la kijan pak la fonksyone. Bon pak la li fonksyone se yon pak prive li ye li fonksyone de lendi a vandredi. de 8 è a 4 è aprè midi, lè samdi li fonksyone de 8 è a midi. Men dimanch li pa ouvè? Lè dimanch la pa ouvè. Men men gen antèman gen de lè m konn wè m pase nan legliz katolik yo, m konn wè antèman konn ap fèt lè dimanch. Ebyen si nou gen yon antèman ki fèt lè dimanch, nou gen yon aranjman avèk lafanmi mò a pou l fèt dimanch. Nou ouvri nou fè antèman an. Se menm jan jodi samdi kounya la nou nan u pral fè inè edmi. A midi nou te sipoze fèmen men nou gen yon antèman kap vini nou oblije ret ouvè pou nou tann antèman an. Osito antèman an vini nou fini epi nou fèmen.
Ok men gen defwa nan aprè midi tou zòn 5 è yo konn gen antèman si tout fwa ke nou fè aranjman avan nap kapab pran. Depi gen aranjman avan nou ka fè antèman.
Ok men e koman koman sa fonksyone menm koman e. Bon ou konnen nou jwenn kle an selon jan jan peyi ap mache a sou bazè nou jwenn jan peyi ap mache a ou konnen anba yon ti atifisye de sa fè nou gen plis kliyan ki monte an Russie. Ok pase e san pa bezwen site non nou wè e lokal lokalite an se prèske menm jan avèk yon lokalite aktyèlman la ki nou mèt di ki prèske fèmen. E se Ou konnen moun moun yo pa ale ale nan lokalite sa a ankò, m konnen ke se la ou pou yo kapab monte, pou yo kapab vini vin fè sa, èske pou moman w la ou jwenn kliyan e jan ke ou ta jwenn nan? Bon nou pa jwenn tout lajounen, men nou jwenn lè pou nou jwenn.
Ok, men e pou kòman pwoblèm ensekirite an e zòn pa bò kote pa w? Bon monchè gras a Dye nou pa gen pwoblèm sa a. Jwenn yon enprenè nan sekirite a Borisy. Ok se Borisy an nou swiv Borisy an nou pa gen pwoblèm. Gras a Dye Bondye beni nou nan sa a. Men men jan nou wè kav yo nou wè chak e nimewote nou pa konnen èske ou kapab fè yon ti fè yon ti pale nou pandan wap mache wap fè yon ti pale nou de de kav yo wap esplike nou kòman ke yo ye jan nou wè jan nou wè gen bare gen nimewote ou kapab fè yon ti ki si nou gen ladan yo
longue de section de etage premye etaj dezyèm etaj e ke li gen yon pri. E sèlman A, A, B, C, D ou genyen men ou pa genyen lòt e. A, B, C, D, E. Ok.
Ok men chak fè yon bagay diferan. Non tout se menm bagay la yo fè. Ok men chak gen yon pri diferan. Yes tout se menm bagay la diferan. Tout se menm bagay la yo fè se diyosen ou ka wè de premye etaj dezyèm etaj nou gon pri pou li twazyèm katriyèm senkyèm sizyèm nou gon pri pou li apre sa wap jwenn nou gen yon lòt seksyon de ke nou gen anlè a epi lè ou rive se yon seksyon nou fèk parèt avèk li yon seksyon an mab.
Ok men eske ou kapab fon ti match ap mache pou montre pou montre moun yo de kisa nap pale an. An bon li pa gen pwoblèm nou ka fon ti mache nan al gade sa.
Ok. Ok. Nèg vin ap fè bel delire. Ok wi nou nou pwale nan nan a jiska e. Avan avan tou DG ee konbyen tan mò yo konn fè anndan kav yo?

Men nou toujou wè premye 2 novanm toujou gen moun pelerinaj yo ki vini, vin limen balèn, jete kafe, bay bò isi. Eske anndan simityè sa isi a, èske pa gen bagay sa? Wi, lè premye 2 novanm moun nan ka vin vizite, moun nan ka vini, Vin vizite fanmi li. fanmi an ka vini, li vin ak ti kafe l, fè ti afè l, men ak yon respè ke nou mande l, ke nou pa vle kafe sou mi an, koule sou mi an, paske nou vle kenbe la pwòp. Non pa vre si moun nan gen moun ki bwè ki konn vin avèk ti alkòl yo yon dlo bon ou ka vin ak ti alkòl yo men fòw ka kontwole tèt ou paske n pa vle boutèy kraze nan lakou a n pa vle pou mache konn ap wè boutèy nan lakou paske nou vle l rete pwòp. Ok ok an nou ale vizite lakou a. A byen ok. La nan ki seksyon nou ye la mèt mwen. La se nou an nan antre a se nan antre nou la kounye pral seksyon jis dèyè.

Nan koulwa seksyon C e D. Kounye a nou pral nan seksyon A. Ok la e C M e C an tou make nan miye. Kounye a n ap antre nan seksyon A. Ok.
Nan chak seksyon yo menm yo gen yon pri diferan? Non.
Sa se seksyon A. Ok. Seksyon A, nou gen a pati de premye, dezyèm, twazyèm flò li gen pri pa l. Ok. A pati de katriyèm a sizyèm li gen pri pa l. Ok.
Men nou wè yon pòt la, ou ka ban nou esplikasyon de pòt sa ki tou pre e... Bon, ti pòt sa se sòt de depo. Ok.
Depo pou ki sa tankou... Depo tankou si ta gen yon moun ki mouri li vle nou konsève zo a pou li lè nou rive nan tèm li epi nou ka konsève l andedan la pou li. A sipozisyon moun nan ta di konsa ba li zo a. La sipozisyon moun nan ta di pou n ba li zo a bon yon minit.
Fanatik Zazo Press Haiti Se konsa nou ye nan moman ke nap pale la Nou nan simityè Bosye Nan simityè bosye se konsa nap gade jan nap gade la son simityè eske nou ka konparel menm jan avek pak di souveni nou la nap swiv koman sa ye nou menm egzakteman la nou nan simityè bosye nap gade machin sa se kote yo mete sèkèy la nan machin nan nou gen 1 2 3 4 5 5 etaj Pou yo mete sèkèy la ladan l pou yo monte nan anlè a pou yo al mete l pou yo bouche l. Nou la nap swiv kòman sa ye ke nou la nap swiv nou konnen ZazoPressHaiti toujou tout kote nan pou nou vin chèche enfòmasyon pou pote pou ou. Nou la nap gade sa ou moun ki bezwen nou pral make nimewo telefòn nan nap make nimewo telefòn nan sou sou e. Sou video wa yon moun ki bezwen espas sa ou ka rele ou ka rele gen kontra e kontra se kontra 2 zan se kontra 2 zan ki genyen men aprè 2 zan ou vle vin fon lòt kontra se 2 4 6 8 se konsa se konsa li ye pa gen kontra 3 zan e 5 an se konsa nap swiv nan moman ke nap pale la nan bosye.

epi tou chapèl e simityè ou nan yon sèl pri global ansanm avè l, antèman ap tou chante, antèman ap tou chante, e antèman ap tou nan mòg epi tou tou gen simityè ou nan tou fè pri global ansanm avè l, n ap gade la sa se mab kote li make non moun yo ki pou al mete la, n ap gade machin nan. Nou la nap swiv a kòman sa ye nan nou gen menm kamera pa gon kote ou vire nan simityè a yo pap kontwole w nan direksyon an nou wè kamera tout nan kwen nap swiv kote ou vire nan chapèl la non sèlman nan chapèl la non sèlman nan chapèl la men nan tout kwen nan simityè a yap kontwole w Y ap kontwole w Ki sa k ap fèt nan simityè a? Sou sa sou Press Haiti pataje like kòmante pou nou pou jan nou ap gade yon simityè ou wè kote n ap montre w la sou sa sou Press Haiti nou pa di nou moun zòn nan men nou rete nan yon distans ok men si nou ta di nou si nou te gen foto kote ansyen simityè a te ye a nou t ap sezi. Ok nou tap sezi paske lè yon moun di ke li pral antere bosye tout moun pranw pou endijan kounya la e kòmsi se pak di souveni ou antere just nou menm nou konn abitye nou konn abitye vin nan zòn nan nou konn abitye vin nan zòn nan nou konnen nou konnen alabaz depi tè jiska kotel rive la. Lè yon moun mouri nan yon zòn yo di yo pral bosye ansanm avè w, fò ta di se endijan w ye. Kounye a la, sa pa tout, pa gen souveni. Nou menm, Zazu Press Haiti, nou fin fè yon vizit nan simityè sa a, ki zòn lè w fè kòmsi w pral Malik, lè w rive gen yon viraj pou w fè. Se te pou mande nenpòt moun kote simityè Bossy a ye, y ap montre w li. E n ap mete nimewo telefòn nan anba l, nenpòt lè w bezwen w ap rele, w ap jwenn. W ap jwenn tout moun ki disponib ki pou ou. Pase li gen 1, 2, 3, 4, jiska genyen ki 5 etaj, genyen ki 4 etaj. Chak etaj sa yo gen yon pri diferan. La sa se atènèt, w ap pran. Sa se premye, sa se dezyèm. Sa se twazyèm, sa se katriyèm. Chak kote gen pri pa yo. Bay konfò modèn nèt, n ap swiv. Wè, menm nan twalèt, wè, bay konfò modèn.
Wala, n ap swiv kòman sa ye. E jan n ap gade la, sèkè pa monte a la men. Sèkè pa monte a la men la, w ap gade. Se bagay pwofesyonèl. Sou sa sou Presse Haïti, pataje, like, kòmante pou nou silvouplè. N ap gade. Se konsa. Ok Nou la nap swiv evakouaman sa ye Nou nan simityè bosye Tout moun nou vini Nap swiv evakouaman sa ye El ka monte pi wo a si pozisyon te Li te gen nenpòt 10 etaj Li te gen nenpòt 9 etaj Yo tap monte pi wo toujou Nou sou plas Nou sou zazou près ayiti Nou ka swiv jan sa ye, wè kòman lap monte la nou 1 2 3 4 4 etaj wèl depase 4 etaj la nou la na swiv kòman sa ye kòman yo mete sèkèy anlè nou la meni yon moun ki bezwen pak pak la nap make nimewo telefòn nap make nimewo telefòn nan Moun Petyonvil, Kanapevè, Tomasen, Wout Frè, Pegivil, alantou tout kote nan komin Petyonvil la, nou ka kontakte nan nimewo telefòn ke nou pral mete nan espas la. Wi ou wè kòman yo mete sèkèy yo anlè nan chanm yo nou ka di nan la men y ap desann li yo te monte li ap desann li yon moun ki bezwen simityè bosye ou ka kontakte nan nimewo ke nou pral wè sou ekran an nou pral wè sou ekran an sou zazou près ayiti zazou près ayiti li menm li tout kote vin chèche pote pou ou kote ou ye nenpòt kote ou ye a. Nou la nap swiv jan nou wè la se konsa ap gade la sa se yon pri sa se yon pri jiskaske ou rive anlè nèt chak se yon pri ok nap swiv jan sa ye.